Medam, mesye, zanmi entènot nou yo, telespektatè nou yo, bonjou, bonswa. Se toujou yon plezi pou nou antre lakay ou, pou nou prezante yo HDH Promo Stars ki se yon nouvèl emisyon ki la pou fè pwomosyon talan nou yo.

ak paj YouTube e Facebook HJTH Production Plus pou w ka toujou rete konekte ak bèl emisyon nou. N ap pran yon kout poz, n ap retounen la. Jodi a nan bèl emisyon HJTH Promo Stars la, nou pral resevwa yon talan, yon valè, yon kad, yon bèl aktris, yon grand aktris ki jwe nan plizyè pwojè deja. Non li se Djouby Stéphanie. Nou pral fè konesans ansanm avè li e li pral prezante li sou pwen. Bonjour, bonsoir Stéphanie. Euh, salut Monsieur Clermont. Se yon plezi pou nou resevwa w nan bèl emisyon AJTH Popo Stars la jodi a. Euh, mwen menm tou se yon plezi pou mwen pou m patisipe ansanm avèk nou. E mwen panse ke zanmi entènot nou yo, telespektatè nou yo ta renmen fè konesans avè w. Ok, non pa m se Michelle Djouby Stéphanie Kerwick. Non aktris lan se Estefane. Mwen nan klas tèminal e m panse jodi an se yon plezi pou m patisipe ansanm avèk nou e pou m pale nou de mwen an kèlke mo. Trè byen.
Alò, ou prè pou w resevwa kesyon nou yo? Wè.
An pasan, linèt ou fè w byen. Mèsi.
Pa gen pwoblèm. Premyè kesyon ke mwen gen pou w, madmwazèl Estefane. Mwen konnen ke ou se yon bèl atris. Ou se yon atris ki konfime e ou jwe nan plizyè pwojè deja. Di nou non, nan sa ke sinema reprezante pou ou?
Sinema pou mwen li reprezante yon gwo bagay. Li reprezante pou mwen yon gwo bagay. Mwen pa fè pati de sinema tankou pou annik jwe, antre lajan, tou sa. An un mo m kapab di sinema pou mwen se, m kapab di se AP ki zinifi. Amour pasyans. Amour et patience.
Donk si m konprann byen ou gen anpil ape lakay. Wè. Gon lòt, gon lòt nosyon ankò wi yo di sa yon aktè, yon aktris sipoze gen lakay. Èske ou konn sa m. Sa m? Li echape m. M sonje m te konnen l wi men l echape m. Sa m nan li pa lòt ke sante, odas e memwa. Paske yo di lè w aktè ou aktris sipoze gen sante, nèspa? Ou gen yon bòn sante, ou gen anpil odas, odas se pa tankou odasye jan w fè rizèz non. Ou di bagay m konnen w konnen, odas la se lè w entèprete wòl pèsonaj la very good, trè byen, epi memwa w la, lè w gen yon senaryo oubyen w gen yon liy a swiv, ou lage. Pa vre? Ok. Ok, trè byen.
Ou rantre nan sinema Djoupi, se paske w renmen l? Oubyen w vle fè kòb avè l? Mwen pa rantre nan sinema paske mwen vle fè kòb ansanm avè m. Paske gen plizyè lòt bagay moun ka fè kòb. Sof ke m antre nan sinema paske mwen renmen sinema. A ki nivo ou renmen sinema? O, m pa ka estime ak ou a ki nivo mwen renmen l. Sof ke m konnen mwen renmen l anpil, anpil, anpil. E ou ta renmen, epi demen si Dye vle, ou devni yon grand aktris, ou reprezante peyi ou, yon anbasadris? A wè.
Pa gen pwoblèm, n ap kontinye. Toujou sinema. Si w ta gen yon lòt bagay ou lòt aktivite ke w ta vle mennen apre sinema, ki sa l t ap ye? Pale avèk nou. Apre sinema, si m ta gen yon lòt aktivite m ta renmen mennen, m panse ke li t ap dans, paske mwen renmen dans anpil. Ou renmen dans anpil? Anpil. Donk ou menm ou ale pou tout ar yo wi la. Hein, ou renmen dans, ou renmen sinema, waw! N ap avanse wi la. Ok. N ap kontinye avè w Madmwazèl Julie. Èske w ta renmen fè karyè w nan sinema? Menm jan plizyè lòt aktè, aktris ke m konnen yo ta renmen ale Hollywood, yo ta renmen ale nan Festival de Cannes, yo ta renmen poto pou yo pote drapo peyi a sou yo.
O wi, m panse ke li t ap yon bèl avanture pou mwen. Li t ap yon bèl avanture pou mwen. Pou mwen, mwen se yon aktris k ap vizite plizyè lòt peyi e antanke yon Ayisyèn pou m ap fè valè tèt mwen e valè peyi mwen.
Men, Patrice Louis, di nou, kòman ou wè evolisyon sinema ayisyen an? Kòman ou wè l? Kòman ou konsevwa l? Kote ou wè l ka rive? Ok.
Mwen konsevwa l trè byen paske m wè gen anpil jèn k ap fè efò ansanm avè l. Mwen vrèman, vrèman ankouraje yo paske m panse ke si yo pa lage mòde. Tankou se pa yon lè y ale, yon lè yo lèse, m panse ke y ap rive trè lwen ansanm avèk li. Paske si y ap kontinye, y ap wè l gen pwofi ladan l. Sa vle di tout bagay la se pa dekouraje. Men gen yon sijè ki toujou sisite apre, e Madmwazèl Joly. Yo toujou di gen yon mank dankadreman ki poze ke kote yo ta vle atenn, kote yo gen volonte, yo gen detèminasyon an, men sepandan, mank dankadreman sa a toujou kòm yon blokis oubyen kòm yon blokaj pou kòman ou menm ou wè sa, ou konprann sa. M panse ke si n ap byen gade vre, n ap wè manke ankadreman pou jèn yo. Paske w ap toujou wè kèlkeswa sa jèn nan bezwen fè, si li pa fè l tankou a pwòp swen pa l, si l pa degaje l pou l jwenn ankadreman pa l bò kote pa l, li p ap jwenn li lòt kote vre. Se li menm ki pou fè tout sa l gen bezwen pou l rive kote l vle rive a. La gon mank ankadreman. Paske m panse si nou nan yon peyi, yon jèn li. vle avanse ta sipoze jwenn ankadreman an. Paske men map raplem gen de pwodiksyon, paske mwen pou pale avèk plizyè reyalizatè deja, menm se aktè tou, menm se senaris tou sa, se toujou toujou dim se grès kochon an ki kwit kochon an. Tankou se yon gwo pwodiksyon yo gen yon kantite daktè, se yo menm ki mete ansanm yo fè yon kolabo. Yo di bon ok nou chak ap bay tan, epi nap reyalize sa, epi yn fwa ke lè yo fin reyalize l la, Pou y al prezante l devan yon sponsò, oubyen y al prezante l devan yon antite, epi de la, yo jwenn yon lòt bagay an retou. Men tout yon fwa yo pa fè sa a, yo toujou pran pou yon blokaj, oubyen si yo pa gen yon parenn marenn ki di bon ok, m ap pase pwojè sa a pou nou, oubyen gen yon pwomotè ki rive sou yon pwodiktè, pa gen anyen k ap fèt. Se konsa m wè l toujou rive. Sa vle di toutotan se pa yo menm ki pou parèt tèt yo, yo p ap, sa vle di se pa moun k ap chèche konnen yo. Se yo menm ki pou chèche vann tèt yo. yo ka ri. Byen.
Madmwazèl Djouby, ou entèprete, ou enkarne plizyè wol deja nan domèn sinema a, paske w sot di zanmi entènot nou yo, telespektatè nou yo la, ke ou jwe feyton, lè nan feyton, ou jwe nan fim, nèspa? Tou sa. Donk, pandan w ap jwe, w ap enkarne wòl la, kòman w te konsevwa w nan po pèsonaj la? Kòman w te santi w menm? Ok.
Mwen te santi m vrèman nan po m, paske m kapab di lè m ap jwe, Mwen fè yon fason, mwen fè yon fason pou m mete m alèz, pou m mete m nòmal, pou m mete m natirèl, pou m fè sa m ap fè a, pou m, e kòmsi m kapab di pandan m ap jwe m santi m ap viv sa m ap fè a. W ap viv li.
Medam e mesye, nou pral obsève yon kout poz pandan ke nou pral gade yon sekans de pèfòmans atris nou Stéphanie Djouby. Kèk k ap evolye nan domèn sinema a, n ap obsève yon poz, a tout alè, rete branche.

Pou moun yo vin la vin fè pil diskisyon la one pou kisa non. M deja pa santim byen deja lòt yo vin la vin fè Trè byen, zanmi telespektatè nou yo, zanmi entènot nou yo, nou sot gade pèfòmans bèl aktris nou Djouby, Stéphanie, di nou non Stéphanie, kòman w te santi w nan po pèsonaj sa la, ou te bay tout bagay sa nou sot wè w ap bay la? Pale avè nou.
Ok. Mwen te santi m te vrèman alèz, vrèman nòmal, vrèman natirèl nan sa nou wè nou sot gade a. Paske m te santi m vrèman byen lè m t ap fè l. Pa t gen di mal pou m te fè l paske m te vrèman alèz. Donk te mete w alèz, trè koul. Te mete m nan fo m, trè koul. Pou bay rezilta sa a. Wè. Trè byen. Di nou non w Djoupi. Ou marye? Ou fiyanse?
Non. Mwen pa ni marye, ni fiyanse. Bon san w ap tann Djoupi? Sof ke m konnen mwen gen yon moun nan vi m ke m ap swiv. Men m pa ni marye, ni fiyanse. Don s on moun w ap swiv.
Antouka zanmi entènot nou yo, telespektatè nou, pa pwoche aktris nou an gon moun l ap swiv.

li enpe difisil ke sa, men m swete ke pitit mwen pou l pi alèz ke mwen. Se poutèt sa se laj sa m chwazi, m panse a laj sa si m fè pitit mwen e si m prepare depi kounya, pitit mwen ap vrèman alèz. Donk ou ta renmen fè yon sèten preparasyon avan ou mete premye pitit ou sou tè a? Wè. Bon e chak, yon kesyon m te sipoze poze w dè le kòmansman, se pou di nou Zanmi entènot yo, telespektatè, nan ki fanmi ou sòti? Hein? Ki kote ou sòti menm? Pale nou de fanmi ou. Euh, mwen kapab di m pa konn tèlman grand chose de fanmi an. Men m kapab di ke mwen sòti yon kote ki rele sou zòn Gwo Mòn, Gonayiv. Euh, se la fami Michel. Men m pa vrèman konn twòp detay de yo. Ok.
Enben n ap avanse wi, dam. Zanmi entènot nou yo toujou rete konekte sou 2 ansanm avè nou pandan ke wap abone a paj youtube e facebook AJTH promo stars pou w kapab swiv tout bèl emisyon nou yo. Michelle Stéphanie Djouly n'est-ce pas? Ou se yon bèl aktris èske ou konn sa? Wi m konn sa.
Ou konn sa. M kontan èske sa rive w deja.

Ou ka pataje a zanmi entènot nou yo telespektatè yo reyaksyon w lè sa te rive a?
Ki reyaksyon m lè sa te rive? Sa te rive m yon mwa desanm. Mwen pa t twò mal reyaji paske m konnen tout sa yo nan vi an sof ke lè m pa ka di se youn ki te parèt sou mwen sof ke m te ansanm avèk yon zanmi m epi yo parèt sou nou y ap pale ansanm avèk nou pou mande nou kòman nou ye nou di nou byen yo di o nou konnen nou vrèman sanble. Nou di mèsi, nou konn sa deja, yo mande eske se fanmiy nou ye, nou di non. Apre sa yap gade nou, tout sa, yo di yo nou vrèman bèl, nou vrèman atirant. Sof ke nou pa twò fokis sou sa yo tap di a, nou just di yo mèsi, epi nou vire ale, apre sa yo tap pèsiste, sa nou te fè nou te just ba yo limit nou, limit yo kote nou te ye a, jis pou nou pa twò, pou yo pa twò nwi nou, pou sa yap fè a. Pou l pa twò rive sou nou. M te just ba yo limit yo. Epi se tou? Ou ti. Djouby, Djouby, Djouby. Ki premye rimè ou tande sou ou?
Premye rimè mwen tande sou mwen? Oh non, m poko tande. E m panse si t ap gen yon rimè k ap sou mwen tou, m panse se yon rimè pozitif l ap gen. Pa gen anyen negatif tankou ou te ansent yon epòk paske moun konn sa. Ou ta avèk entèl, ti wanito, epi yon gwo jan w te konn dosye a, ou pa gen bagay konsa?
M panse tankou m te ansent yon fwa, non m pa kwè sa, m pa kwè sa. Men sof ke ou konnen, yo ka toujou di mwen te renmen ansanm avèk yon moun, puiske si m renmen ansanm avèk yon moun se pa yon bagay kòm m te kapab di la, e pa yon bagay an kachèt, e pa yon bagay ti pil ti pil ti pil, sa vle di, ou konnen, moun ka toujou fè ti pil gwo pil. Se tout afè nòmal. Men m pa kwè ke yo ka di m te menm avèk ti entèl, ti entèl. Non! Yo p ap jwenn sa.
Enben ok. E m gen yon lòt kesyon, yon lòt bèl kesyon pou ou. La belle Djoulie.
Mesye Clermont. Nou konnen ke tout moun gen yon modèl a suiv. M pa konn si w dakò ak sa m di a. Donk nou ta, m ta renmen ke w di nou, zanmi entènot nou, telespektatè, kiyès ki modèl ou? Kiyès ka w ap swiv la? Yon aktè ayisyen, yon atris kèlkonk, kiyès w ap swiv menm ki modèl ou nan moman sa la? Ah ok. Mwen gen anpil aktris ayisyèn ke mwen renmen, men m kapab di modèl mwen se tèt mwen ankò. Se lè m kanpe devan yon miwa e m ap gade m, mwen wè modèl la se mwen menm ankò.
Donk, mwen mwen fè kèlke sitasyon ba ou, konnen gen Jessica Généus, gen Fabienne Colas, moun sa yo vrèman fè non yo, e yo vrèman trè demande nan moman sa. Si w ta gen pou chwazi antre youn nan yo, pou swiv oubyen pou jwe yon pwojè kèlkonk ansanm avè yo, kiyès li t ap ye? Fabienne Colas.
E ou pral di zanmi entènot yo, e la m t ap tann ou an, ou pral di zanmi entènot yo poukisa se Fabienne Colas ou t ap chwazi?

M tap kontan. M tap kontan, m tap vrèman vrèman kontan ankò. E menm panse ke la li pa kòm kap di sa nan mond mwen ye a m kapab di nou sa nan yon sans mwen pa fin mèt tèt mwen. Paske imedyatman ou fè pati de yon pwodiksyon.

mond sa. Paske imedyatman w nan mond sa fò w atann ak tou. E imedyatman w se yon aktris, ou sipoze kapab jwe kèlkeswa wòl yo ba w jwe a. Ou sipoze fè, ou mèt pa pa t kapab wi, men fò w fè efò a kanmenm paske ou deja yon aktris. Fò w fè sa, fò w gon jan pou w jwe l kanmenm. Sa vle di la m panse ke m pa t ap etone e m pa t ap pè pou m te jwe. Byenke m konnen nan mond sinema. Le cinéma se synonyme de légende pa tap gen anyen ki vrè men fiyanse w ou byen mennaj ou mari w tap gade w anba yon dra avèk yon lòt moun epoutan 2 alsiyis ap lage maten yap lage pèdi lavi yo epi mouvman ap fèt byen ke se pa vrè paske gwa gogo pa gen anyen kap pase vrèman paske kolan tout tralala men li menm menm reyaksyon l èske w konprann lòt piblik ou kap gade w èske w konprann li tap di oh Epa aktris entèl, sa lap fè la? Donk, gen li dwa pa rive nan nivo sa. Se poutèt sa m mande w kòman ou menm ou panse ke mennaj ou, piblik ou, fan ou, epi kominote w tap reyaji pa rapò avèk yon yon sèn parèy? Èske w konprann? Ok.
M kapab di ke pou kesyon de mennaj oubyen fiyanse oubyen mari, m panse ke imedyatman ke. Mennaj mwen konnen kiyès li gen nan men l lan, li deja konnen li gen yon aktris nan men l lan, e li deja konn nan ki mond mwen ye. Sa vle di m panse ke li t ap oblije aksepte l. M pa di a san pou san, paske ou konnen moun nan t ap toujou gen ti murmure bagay sa yo, men li t ap oblije aksepte l kèlkeswa jan sa ye a. M panse imedyatman li te gentan ansanm avè m, li te gentan konnen mwen se yon aktris, nou t ap jere sa. Pou antouraj mwen tout sa, m panse ke gen moun ki tap panse sa mal. Men yon moun ki gentan konn sa map fè a, li pa tap gen pwoblèm ansanm avèk sa. Pou moun lakay mwen tou, yo pa tap gen pwoblèm ak sa, paske yo deja konnen se yon aktris mwen ye. Trè byen.
Donk, ki konsèy ou ta pap genyen pou tout aktè, tout aktris kap fè sinema ki vle viv Ve nan domèn sinema. Ki konsèy ou ta vle pote pou yo? Ki challenge sou ou antanke yon aktris doubi ki nan domèn nan, ki ap eksele nan domèn sinema a, ki vle rive, ki objektif li se randevou o somè, kòman sa ye? Ki konsèy ou ta bay avèk zanmi entènot nou yo ki enterese, a tout zanmi telespektatè nou yo ki enterese nan setyèm art sa, nan domèn sa? Ok.
Ki konsèy mwen ta pot pou yo? Konsèy mwen ta pot pou yo se pa lage. Kontinye depi nou konnen nou gen yon kote pou nou rive, fè efò, fè sakrifis paske kèlkeswa sa w renmen an fò w fè sakrifis pou li pou w rive. Paske pa gen anyen ki rive san san sakrifis. Fò w gen pasyans epi fè sakrifis epi w ap rive kote w vle rive a.
Medam e mesye, nou pral obsève yon kout poz, n ap retounen talè pandan ke nou pral gade yon lòt sekans de pèfòmans atris la k ap evolye nan domèn sinema.

Premye kesyon pètinan ke n genyen pou Stephanie Douby, nou gen 3 aktè ayisyen ki pase de prezantasyon de presentasyon an prezentasyon ki se yon ikon, ou menm se anbasadè sinema an Ayiti, fò w pale de sinema ou pa ka pa ou pa ka pale ou pa pale de mesye sa yo, se Reginald Lubin, se Simon Renoisy, se Ricardo Lefèvre. Toutefwa, ta gen yon gran, youn nan gran aktè sa yo. Hein? Dayè kiyès ou plis renmen? E si toutfwa ta gen yon ki fè yon apwòch nan yon ang lan? Hein? Kiyès ou kòman ou tap reyaji? Aww.
Kiyès ladan yo mwen plis renmen nan 3 aktè sa yo? Se Reginald Hubert. E poukisa se Reginald Hubert?

Hein sou ank ou konnen m konnen an Koman ou tap reyaji.
Anh Koman m tap reyaji Humm Ok m kapab di m pa tap reyaji twò mal ke sa Paske m kapab di w m pa yon moun ki renmen eksite pou tout bagay Sa vle di m pa tap reyaji twò mal ke sa Men kòm mwen Fok konn nan pozisyon an pa ka di kòm tap reyaji men sof ke m konnen pa tap reyaji mal. Kouman tap reyaji? Pa gen pwoblèm. Eske sa rive w deja pou ou fè bagay avèk yon moun anba douch san moun sa li pa anyen pou ou? Eske sa rive m deja pou m fè bagay avèk yon moun ki pa mennaj ou anba douch?

Men mwen preferel san kapòt lan. Sak fè mwen pa renmenl ansanm avèk kapòt lan. Paske m pa twò, m pa twò, m pa twò alèz avèk bagay sa. Men sak fè m renmen l san li. Paske lè sa ou santi w nan po w. Epi dousè la, dousè la optimal. Epi lè sèlsiyis ariv. Men pou byen di w tou, pou m fèl san li fòk moun nan, fòk moun nan menaj mwen fòk li ka kontwole sa tou.

Ok zanmi entènot nou yo, zanmi telespektatè nou yo, toujou rete konekte soude avè nou pandan ke wap abone ak paj youtube, facebook HDH production plus la pou bèl emisyon nou yo. Nap kontinye avèk seri de kesyon nou yo. Si sa ta rive ou ta ansent pou yon bon zanmi mennaj ou, kisa ou tap fè? Ou tap kenbe pitit la oubyen ou tap jete pitit la? Ok.
Premyèman sa pap rive m pou m ansent pou yon bon zanmi mennaj m. M pa di sa pap rive pou m ansent pou yon lòt moun non. Men m panse si tout fwa m tap ansent li pap ni pou bon zanmi mennaj m. M panse si tout fwa map ansent tou, map ansent pou mennaj mwen.
Sa poko janm rive w pou yon reyalizatè fè w avans, envite w sòti tou sa. Paske wap ou jwenn yon projè film ansanm avèl sa poko janm rive ou.
Mwen jwenn fèm apwòch me epa apwòch poum soti ansanm avèk yo epa apwòch ki hors de sinema a di tout apwòch mwen jwenn yo se nan mond sinema a yo ye. Si tout de fwa ou ta jwenn yon reyalizatè ki fè nonl deja ki gen non ki gen lajan tou pou jwe yon wòl pou li nan film li oubyen nan feyton. fò w kouche ansanm avè l. Kisa, ki reyaksyon w? Ki jan w konsevwa sa? Di m non. Ki jan m konsevwa sa? Pou byen di w, Mesye Clermont, e kòm si m kapab di w, prèske tout sa moun yo ap fè, wè yo toujou mete lajan an valè. Yo toujou mete lajan, lajan, lajan. Men m panse ke si mwen se yon aktris, mwen kwè nan tèt mwen, m pa kwè ke. M oblije pou m jwe nan yon pwojè ansanm avèk yon moun, m oblije dakò pou m kouche ansanm avè l. Ditou pa. Paske imedyatman mwen gen talan, mwen kwè nan talan m, mwen pa oblije al desann valè m devan l. Menm si se sèl avè l, menm si se avè l mwen fè l pa gen lòt moun ki wè, m panse ke m la mwen desann valè m. Menm si se sèl mwen menm ansanm avè l ki pote a, la mwen desann valè m. Sa vle di mwen kwè nan tèt mwen. Mwen pap mwen pap mwen pap fè sa. Tankou pou m kouche avèk yon moun paske li gen kòb, li gentan renome pou m ka jwe nan yon pwojè ansanm avè l. Non, m pap fè sa.
Eske w gen bèlfi? M pa kwè non m pa gen bèlfi. M ta renmen zanmi entènot yo, zanmi tèlspektatè yo ta wè aktris la nan zye li, ta pa admire li, kontanple li. Sa w panse de sa? Ou prè? Vwala! Sa nou di zanmi entènèt nou yo, telespktatè nou yo? A ou menm sponsò ki ta renmen sponsorize bèl emisyon sa, pòt nou byen louvri pou ou. Pa bliye kontakte nou nan nimewo k ap pase anba band lan. E nimewo pa m se 41 63 57 79. Pòt la byen louvri pou nou kapab vanse ansanm.

Mèt vil la pa lòt ke Roody Roodboy. Ah ok ok. Si sa ta rive nan 3 atis sa yo kap fè aktyalite nan moman an ta fè w yon apwòch, yon òf, hein, kòman w tap reyaji? E kiyès ladan yo ou tap chwazi endepandaman de òf ke yap fè la? Ok.
Ou byen di wi, endepandaman de òf la. Ou byen pale. Ok. Si gen youn mwen tap chwazi. M kapab di se Baky. Poukisa se Baky? Nou pa la zanmi entènot yo. Poukisa se Baky?
Poukisa se Baky? M kapab di Baky se yon atis ke mwen vrèman vrèman vrèman apresye. Mwen renmen talan l e m renmen sa l ap fè a. Se tou? Ou di ou t renmen, ou pa renmen? Euh mwen pa di ke lòt yo Roody, Wendy mwen pa renmen yo non ou te di kiyès ladan yo alòs ou te banm youn wi byen sûr byen sûr wi alòs si gen pou chwazi si gen pou chwazi se Baky mwen tap toujou chwazi e pou nosyon de òf la menm kòman sa tap ye se nou chwazi se li fon òf kòman sa tap ye hein kòman ou tap konsevwa sa hein.

Gon òf li te ka fè m paske tout òf yo sa pa vle di se yon òf negatif. Non nou pa ale la. Ah wè. Ok òf la ka sa tou.
Nou menm nou pa kont sa hein. Ok. Sa depan de òf lan. Mwen panse ke si son òf ki pozitif mwen tap dakò l. E menm jan m te di nou talè a si son òf ki negatif mwen tap refize l. Rezon pou lakel mwen kwè nan tèt mwen. Sa vle di e pa paske moun nan ap fèyit pou m al bese m devan l. E pou m al desann valè m devan l. Mwen dakò avèk eleman de repons sa a, li vrèman fòtifyan. Antanke aktris ou gon prensip ou bay tèt ou, ou gon nòm de manyè aske e pa tout sa moun yo ofri w, ou pral fout tèt ou a. Se vre ou vle rive, men gon prensip ou gon disiplin pou sa, gon kote ou vle rive sèt men ou gen yon wout wap swiv pa vre? Trè byen. Nouvo march a swiv. Nouvo march a swiv, trè byen. Aktris nou Djouby, di nou ki pwojè ou gen an kou la aktyèlman? Ki sa k ap kwit la? Ki sa k gen nan kwizin nan? Pale avèk fanatik nou yo, pale avèk zanmi entènot nou yo de ki pwojè ke w gen an kou la pou le moman. Ok.
Pwojè, pwochen pwojè nou gen an kou sè ke nou gen yon lòt feuilleton nou pral lage ki se L'apparence d'un homme riche ke pou L'apparence d'un homme riche lan tou, map tou fè nou konn sa, nap gen yon, kòm te kab di sa, yon seyans nap pase, yon casting ki se premye samdi mwa dout lan, e pri an pa two chè ki se 1000 goud pou L'apparence d'un homme riche lan. a di kèlkeswa moun ki ta vle patisipe ansanm avèk nou nan Markelito Production pou pou L'apparence d'un homme riche, pa ezite. Donk se 1000 goud ou nimewo telefòn ke yo te kapab ba yo, ke yo te kapab rele ou byen yon yon yon antite Facebook, YouTube, tout sa? Non an se Markelito Production. Nimewo telefòn nan se 47 97 38 91.

plizyè pwodiksyon men sof ke mwen konnen gen yon lòt pwodiksyon kap fè yon bèl travay nan zye sosyete a m kapab di ki se AJTH paske son bèl kòm te ka di a son bèl pwodiksyon e si nap swiv nap wè lap fè bèl travay sa vle di sa yo ou pa jwenn yo souvan. A di yo menm sa map mande nou se ankouraje yo pa bliye al sou chanèl yo a abòne fè tout pou nou ka ankouraje yo nan fason ke nou kapab. Trè byen donk yo menm yo pa gen yon pwojè an kou e de film de feuilleton tout sa tralala. M kapab di wi yo genyen yo genyen paske bèl emisyon sa se yo menm ki mete l sou pye e m panse ke yo gen de feuilleton ke yo gen pou yo mete sou pye la sa vle di swiv epi nap wè. A tout zanmi, entènot nou yo, telespektatè nou yo toujou rete konekte ansanm avèk nou a pa YouTube, Facebook nou ki se AJDH Production Plus pou nou kapab ga toujou gade bèl emisyon nou. Jodi a sou plato a nou te gen avè nou bèl aktris nou Djouby. Stéphanie Michel ki te vin illumine emisyon an, nou di l mèsi pou disponibilite li e mwen panse ke n ap wè li trè byento sou plato a nan bèl emisyon HDH Promo Stars la. Ok.
Mèsi Mesye Clermont. Se te yon plezi pou mwen. Sa nou mwen di nou sa ankò se te yon plezi pou mwen pou m te sou plato ansanm avèk AJTH la. Mwen vrèman kontan e m panse ke n a rewè yon lòt fwa ankò.
Mèsi. N ap remèsye tout zanmi entènot nou yo, tout spektatè yo ki t ap swiv bèl emisyon sa a. Jodi a, pa bliye toujou rete konekte soude avè nou pandan wap abone a paj YouTube e Facebook AJTH Promo Star. Se te zanmi w, konfrè, prezantatè Clermont Jean Marie Harold. Nou di sa deja, nou pa sèlman prezantatè, nou se animatè, nou se aktè de sinema, nou se senaris, piblisist, administratè. Donk, si w bezwen sèvis nou, bezwen konpetans nou, pa bliye rele nou nan 41 63 57